Ou sot pale talè a de aplikasyon la konstitisyon an, lwa ki nan konstitisyon an, alankont de kèlke senatè yo konstate fen manda yo. Ou pale de prezidan ki pat ka dòmi, ki tap veye lè pou l te fè twit. Men eske nou ka gade sa? Nou ka gade aplikasyon konstitisyon a lankont de sè senatè la, an fèt, majorite ki te nan opozisyon an, endepandaman de volonte BINUH ki t ap veye ki lè tou, ki te deja pale avèk pouvwa an plas la pou l di manda moun sa yo pral fini. Eske nou ka gade l konsa tou, san n pa teni kont de BINUH? Bon, an m di w, mwen menm mwen kwè ke jodi a se reve a ke Jovenel ap viv la. Se jan yo di nan jagon kreyòl la, Baton k bat chen nwa se li k ap bat chen blan. Jodi a, m pa kwè Jovenel gen twòp jimnastik pou l fè. E ni blan tou, li pa gen twòp jimnastik pou l fè. Men atansyon senatè, tout alè, senatè, atansyon, avan w avanse, èske se pa menm jimnastik sa a yo tèlman vle fè ki fè yo antisipe yon refòm konstitisyonèl?
Tande, efektivman, y ap chèche, y ap chèche wout pa bwa. Paske jodi a, sa pou w konprann, Makis, nèg yo pa ka fè eleksyon ki se baz, m te ka di w, antant nasyonal la, ki se sèl dokiman ki inifye sosyete a, ki se pwojè de sosyete pèp la sou le plan ekonomik, politik e sosyal. Anben, yo pa ka fè eleksyon, yo panse ke yo ka fè refòm konstitisyonèl. Refòm konstitisyonèl son bagay ki konsène tout moun, alò ke eleksyon gen ladan gen de moun ki enterese a eleksyon, gen de moun ki pa enterese. Men konstitisyon an se dwa tout moun ki ladan. Pa gen pesonn moun ki pral dakò fè konstitisyon la san yo pa veye eske dwa yo respekte. Sa vle di, jodi a Jovenel pa ka fè eleksyon endirèk yo pou l konplete kolektivite teritoryal la. Li pa fè eleksyon pou tyè sena. Li pa fè eleksyon pou depite. Li pa fè eleksyon pou majistra. Li pa ka fè eleksyon ane sa a, de kado dènye dimanch mwa doktòb pou eli yon nouvo prezidan. A men, se refòm konstitisyonèl li ka fè? Kiyès ki pral kite l fè l? Nou pa nan ni refòm konstitisyonèl, nou pa nan ni eleksyon avèk Jovenel. Se demisyon avan 7 fevriye 2021. Paske pase 7 fevriye 2021, manda misye fini, l pa nan afè demisyon ankò.
Se dechouke. Sa vle di, jodi a, sa k ap pase la a, Se yon bagay ki senp e se sa k fè ni BINUH, ni Nasyonzini, ni entènasyonal, ni Jovenel, m ka di w yo fè yon kou enbesil. Lè yo alatrip, m te ka di w kouri e tou bouke e san pran souf al monte sou manda senatè yo. Yo pa t konnen si te gen revè sa a. Yo pa t atann a sa. Mwen menm m te toujou di m prè pou m ale. M te menm di e m gen yon tweet ke m te fè. Depi avan ke m te di ke depi Jovenel dakò pou l ale, mwen menm mwen pa gen pwoblèm pou m ale ansanm ak Jovenel. Dayè m se premye moun ki te evoke kesyon dire manda Jovenel la l ap fini 7 fevriye 2021. Se di m te di mwen menm mwen gen 2 zan M ap pèdi, Jovenel ka pèdi 1 an tou. Lè sa m te di l an n ale ansanm depi an janvye 2020. Wi, senatè. Sa vle di mwen menm m pa m pa kwè m pa kwè jodi a se Jovenel ki bezwen fè plis tan opouvwa pou l fè kisa. Bon tout sa Jovenel bay kòm pwomès li pa ka respekte l, tout angajman l pran l pa ka respekte l. Gen plis pwoblèm ki pase anndan peyi a, peyi lòk, manifestasyon, ensekirite, prizonye politik e tout bagay bloke. Endistri touristik kraze, jèn yo pa gen lespwa, pa gen anyen ki ka fonksyone, epi kenbe Jovenel nan tèt peyi a kòm enstabilite. Wi. Ok, Senatè, e anvan nou ale gade tranzisyon an, paske la, jan w pale a la, ou deja ap gade tranzisyon pou laprè 2021, donk sèt yon kriz iminant ki kapab rive sou nou. Men, mwen, mwen, mwen, mwen vle gade e batay ke nou te kòmanse fè lè nou mete kèlke moun, se sa ke anpil moun te twouve ki louwab, paske Yo pat kwè nan fòs opozisyon pou l te e ramne de moun e fè yo pran lari. Sa son premye bagay. Men gon gon lòt kote tou. Gen de moun ki tap analize, kap obsève, yo di bon vwala anndan opozisyon sa gen de alyans plito kontre natyo ki fèt e pa rapò avèk alyans sa gon konfyans ke yo pa kapab degaje. Gen de moun ki te bò kote nou. ke yo bon yo di ki te nan ki gen ona nan men yo ki patisipe nan e apovri tout yon klas nan peyi an ki poutan chita bò kote nou nan kad batay sa menm si yon batay politik e ou pa oblije ap ekskli moun men antretan gen yon jan popilasyon an li menm li wè nou lè l wè konfigirasyon opozisyon politik lan. Eske nou pa panse ke e nan jan nan pral kontinye abòde kesyon sa, batay politik pou fòse Jovenel Moïse pran pouvwa a, nou ta sipoze revize strateji nou pa rapò avèk moun ke nap mete devan yo, entèfas kap genyen an. Eske nou pa panse ke gen gen gen de moun ki pa oblije bò kote moun ki nan opozisyon yo, puiske moun sa yo tou yo gen kont pou yo rann o menm tit ke prezidan an? Banm di w, ou wè la kesyon politik e lopozisyon Sè se mache libre tou tout moun ka antre sou li paske la kesyon di peyi se pa yon kesyon ki rezève eksklizivman avèk de jan espesyal se vre gen de moun ki entèrese fè politik se yo menm men wap dakò avèm lè nèg bezwen pouvwa lè nèg bezwen majistra lè nèg bezwen depite senatè prezidan yo sòt kote yo sòti yo sòti nan mizik yo sòti nan plante bannann yo vin pran pouvwa men lè pou goumen pou peyi a Ou pa ka di se sèl moun ki nan politik k ap fè opozisyon k ka goumen pou peyi a. M kwè jodi a tout moun dwe mete men paske nou gon peyi ki an agoni, nou gon peyi k ap soufri, nou gon peyi ki ap peri, nou gon peyi ki ap avanse vè le kawo. Sa vle di li enpòtan pou nou jounen jodi a si gen de moun onèt, entèg ki anndan sosyete a ki sansib pou Ayiti fòk yo vini yo pran responsablite yo. Paske si w pa pran responsablite w, gen de lòt moun ki petèt, jan w sot di a, ki gen de, yo gen de griyèf kont yo, men yo rete Ayisyen, sa ka rive ke yo gen yon sètèn veleyite, men nou vle ke lòt moun ki petèt plis kapab fè bagay yo mache, yo pran devan. Sa p ap deranje anyen. E m kwè ke se apèl sa a ke mwen menm mwen toujou lanse, m toujou mande tout moun anndan sosyete a enplike yo. Enplike yo, pou nou fini avèk koripsyon, pou nou fini avèk enpinite, pou nou fini avèk gabji administrativ, pou pèmèt ke moun ki fè bagay sa yo, yo pran de sanksyon kont yo. Pou ki sa nou di, o nivo tranzisyon an kap vini an, nou pral pran de dispozisyon kont tout moun sa yo? Sa vle di, jodi a, pi gwo batay ki gen la, se nèg yo pa vle ke Mbekado peyi a pran lòt direktiv. Nèg ki gen pouvwa sa yo nan men yo tèlman fè mal, Yo tèlman jere mal, yo tèlman fè krim, yo tèlman gen dèt pa rapò avèk popilasyon an, an men yo pè kite pouvwa a. Jan Sot di a la ap chèche de amizman, y ap pale de refòm konstitisyonèl, yo t ap pale de eleksyon yo pa ka fè eleksyon, y ap pale de tout tenten yon fason pou yo fè amizman, pou distrè pèp la e pou pèmèt ke yo pa chanje ekip ki la a. Piske yo pa chanje ekip ki la.
Senatè. Yo pap ka fè pwosè Petro Karibe, yo pap ka fè pwosè Karavann, yo pap ka fè pwosè Kit Eskolè, yo pap ka fè pwosè moun ki kraze Ona, moun ki kraze BMPAD, yo pap ka fè pwosè moun ki kraze brh, yo pap ka fè pwosè moun ki vòlè kòb leta etc. Yo pap ka fè pwosè moun ki fè masak Lasalin, yo pap ka fè pwosè moun ki fè masak Bèlè, Maryani etc. Sa vle di nèg yo ap toujou genyen. Libète pou vòlè peyi a epi al jwi. Jisteman, sou pwen sa senatè, m gon kesyon. Alò, yo toujou di kesyon yo, yo valab de pa pètinans yo, e pou moun ki bokou plis nan yon nivo entèlektyèl. Men pou lè politik, kesyon yo tou konn deranje de pa enpètinans yo. M panse ke kesyon sa ka yon ti jan enpètinant, men fò m poze l kanmèm, piske fò m fè travay lan. Jisteman, pou s ki a trè a imaj de moun ki nan opozisyon an, gon aspè imaj tèni ki fè ke gon ansanm de moun ki rete, stasyonè yo pa vle antre nan mouvman an paske yo estime ke, pa egzanp ou menm, ou te kèlke pa kontribye nan mete moun nan kesyon jesyon leta a, pa bliye rapò avèk Patrick Norame, gen de lòt moun tou ki gen mete de moun nan leta a, ki mete de moun nan gran enstitisyon otonòm ki anrichi tèt yo. Bon mentnan, kounye a la, èske pa gon nesesite pou ke nou retire nou nan entèfas sa pou nou mete de nouvo moun ki ta kapab davantaj kredibilize mouvman an?
Banm di w, Marcus. Nou pa nou pa pran espas la an otaj. Sa vle di, yo toujou di si ou gen yon bagay de bòn kalite, l ap chase sa de movèz kalite a. Si jodi a gen de moun ki mye plase ke nou, ki m te ka di w ka enspire popilasyon an konfyans, ke yo moute sèn nan. Paske gen yon bagay pou w konprann wi, jodi a lè yon nèg moute sou rezo sosyo yo, li di Maki se vòlè, se asasen, se kriminèl. Men pa gen okenn prèv pou sa. Li ka toujou di sa, paske li lib pou l fè sa. Jodi a Makis, si m byen avè w, m konn konpetans ou. Yo mande m rekòmande w moun pou administrasyon piblik la, m ap rekòmande w ankò wi. Se pa paske m te rekòmande Patrick jodi a m ap pè rekòmande w non. M ap rekòmande w, men tout sa w fè la ap angaje tèt ou, l pa ap angaje m. Paske la responsablite è pèsonèl. Sa vle di, jodi a mwen menm si yon nèg bezwen yon bagay de mwen, se chèche ki kote m t ap administre. Ki responsablite ke m te genyen? Ki sa m fè k pa bon? E ki dosye ke w gen de mwen? Men pa itilize sa pitit mwen fè, sa madanm mwen fè, sa zanmi m fè, sa Makis ki nan radyo avè m, ki t ap pale avè m, epi pou w di monchè, se sa e pou mwen yo ye. Sa vle di sa yo pa kanpe sou anyen. Mwen, sa k fè m toujou alèz pou m pale. Jodi a e pa tout moun ki ka nan opozisyon. Paske pou w nan opozisyon, nèg ap atake w, nèg ap fè dosye sou do w, nèg ap chèche dosye. Si w gen dosye, ou pa ka nan opozisyon. Paske si w gen dosye, nèg ap arete w. Si w gen dosye, ou pap ka fonksyone. Si w gen dosye, w ap an difikilte. Jodi a, tout moun ou wè tande k ap pale yo la, mete yo an defi pou yo vin nan opozisyon. Paske y ap pèdi dèzavantaj 1. yap gen si yo gen dosye yo pap ka kenbe mwen menm ki jounen jodia m nan opozisyon ou wè map map taye banda m alèz konsa paske m pa gen dosye nèg ka toujou fabrike di m gen entèl ki zanmi m ki vòlè yo ka di m gen entèl ki zanmi m ki kriminèl gen entèl ki zanmi m ki fè sesi ki fè sela bon mwen pa ka di ou jwenn nan men l fè tèl bagay sa mete tout nèg an defi e mwen menm mwen gen yon karyè. E karyè m nan ke m respekte, m fè fyète zanmi, m fè fyète fanmi m, m fè fyète peyi m. Ok senatè, senatè sou pèmèt mwen, wi tanpri ou sou pèmèt mwen mentnan, e nou nou konprann sa aspè sa, mentnan pou ske atre a tranzisyon an, pwiske nou gen tranzisyon an an pèspektiv, nou menm ki nan opozisyon an, kijan li pral fèt oubyen kijan nou wè li? Eske dabò son tranzisyon kab fèt avèk on lòt. ekip kap dirije peyi a dan lentèval e eske moun sa yo kap fè pati de moun kap dirije peyi a nan tranzisyon sa yo pap gen anyen pou yo wè avèk klas politik ki gen la donk ou byen yo pap gen anyen pou yo wè avèk moun ki ankò nan sistèm nan la donk m deja nan yon e gwoup de moun ki endepandan de tout pouvwa sa yo pouvwa ekzekitif lan menm pouvwa jidisyè lan ki ankò debou ou byen se yon tranzisyon kap pral.

fòk peyi a konnen yon dènyè tranzisyon. Yon tranzisyon ki ka debouche sou lespwa. Yon tranzisyon ki ka debouche sou rekonstriksyon peyi a. Yon tranzisyon ki ka debouche sou yon nouvo sistèm. Yon tranzisyon k ap pèmèt Mbekado chak Ayisyen reprann konsyans, reprann konfyans anndan peyi yo. E se sa m panse ki enpòtan. E pou n fè sa, fòk nou jwenn enplikasyon tout moun. Se pa yon tranzisyon pou yon ti gwoup vin jere. Mwen, mwen di sa, e m ap repete sa trè trè, trè trè fò, mwen menm mwen pa enterese a tranzisyon. E se nan eleksyon m konn ale, lè y ap fè eleksyon, si m enterese, m pral nan eleksyon. M pa nan tranzisyon. Donk fwa sa a senatè, ou p ap voye okenn moun, ou p ap pwopoze okenn moun? Maki, si jodi a yo di m kiyès moun ki gen konpetans nan kominikasyon, ki bezwen, ki ka dirije televizyon nasyonal, M ta mande Makis, eske ou prè pou ale? Yo mande m, m ap voye Makis. Donk sa vle di ke ou prè pou, ankò yon fwa, pwopoze 2 lòt moun? Ban m di w, ban m di w, si m pa patisipe, kòman peyi a ap sòti kote li a? Sa ka rive ke m gen dwa, m gen dwa mal chwazi. Menm jan pèp la li, ase souvan l konn chwazi de moun, li mal chwazi. Men, m ap toujou fè le maksimòm de efò pou m chwazi meyè moun pou m bay.

E du coup, wè, de ce fait, mwen tou devlope yon rapò preske d'alejans ansanm avèk ou. Wè, se, se, se konsa, petèt ke, e, e, se nan, se a pati de rapò sa, gen de bagay mwen pral, Maki, wi. Map di w, m pa gen pwoblèm avè w sou, si m ka ofri w mekanis ki pi kòrèk san, e pa moun ki rekòmande, ki se moun nan k vin li, li tonbe di syèl. M pa gen pwoblèm, paske mwen menm m s on nèg ki soup, ki maleyab. Sèke si jodi a nou gon fòmil ki ka pèmèt ke e pa moun ki rekòmande moun, se moun ki vini de pa yo menm yo okipe espas yo, mwen nou pa gen pwoblèm bon ki sa, an ki sa sa ap deranje m? An ki sa sa, sa pap deranje m nan anyen. Sè, men sa m vle ou konprann, se chak moun ki pou pran responsablite yo. Se moun, m ban m di, se nou menm ki pou rantre nan je politik la. nan je ekonomik sosyal peyi a epi pou nou patisipe lè n ap patisipe kounye a nou gen de moun ki onèt ki entèg lè yo optimon de zafè yo pran responsabilite yo paske ke w vle ke w pa vle e apa ou te genyen m te ka di w jezi kris ki petèt si n ta fè ouvèti sa ki te m te ka di w ki te anvwaye de dye. Men apa l te gen douz apot li t ap bay, gen youn nan apot yo ki trayi l, men l pa t pa konnen èske l te wè sa, èske l pa t ka wè sa. Jodi a, se pa sa nou bezwen, nou bezwen gon priz de konsyans jeneralize. Ke si jodi a m chwazi Makis, li konnen ke l pa gen lòt enterè e ke l pral fè travay li. Epi fò n pran dispozisyon tou pou lalwa respekte nan peyi a. Lè yon nèg fè betiz, ke w se pitit mwen, ke w se zanmi m, ke w se alye m, Se prizon k sanble w, al nan prizon. Se lwa yo aprann aplike yo. Se pa goumen n ap goumen kont entèl paske l pwopoze entèl paske bagay non. Se lalwa. Kèlkanswa moun nan, depi li rive nan fonksyon an, li pa fè l jan pou l fè l, li pa egzekite l jan pou l egzekite l, lalwa ap sèvi kont li. E lè sa a, n ap wè ke pap gen pwoblèm pou n chwazi ti Pyè, ti Jak, Bon nou bay de responsabilite. Senatè tou reponn sa pou nou tanpri senatè tanpri tou reponn sa pou nou eske ou pou yon tranzisyon san e nou pa teni kont de chema ki trase e pa konstitisyon 1987 la asavwa yon tranzisyon ki ta dwe mennen pa yon jij de la kou de kasasyon.
Mwen mwen pou yon konsti mwen pou yon tranzisyon e ke tout aktè nan sosyete a Yo mete yo ansanm pou yo adopte yon fòmil ki enspire popilasyon an konfyans. E se sou sa n ap travay la aktyèlman, paske nou an pou pale avèk tout sektè nan vi nasyonal la, nou an pou pale avèk prèske tout pati politik yo, tout gwoup òganize yo, pou nou degaje yon antant sou tranzisyon sa a ke nou kalifye don dènyè tranzisyon. E sa vle di ki sa? Sa vle di pou nou menm, tout moun ap genyen posiblite pou patisipe swivan konpetans ou, swivan amou pou peyi a, swivan angajman ou nan sòti peyi a nan sa li ye la. Du coup, altènativ konsansyèl la tou tonbe, Senatè? Nou tou pa konsidere l ankò? M panse ke lapolitik se kèlke choz ki è dinamik. Ou pa ka ou pa ka kanpe le rythme de la politique. Sa vle di, tan politik la ap avanse, piske se moun k ap fè l, sa vle di gen de nouvèl dòn k ap vini. Jodi a gen de nouvèl dòn ki mande pou genyen de konsiltasyon apwofondi. Sa vle di nou pa rete akwoche Avèk de estrikti pou n di nou pap pale avèk lòt moun, nou pap pa, nou pap chita ak lòt moun. Men m kwè tout gwoup yo ap kenbe otonomi yo. Y ap kenbe otonomi yo pandan se tan y ap chèche konvèje yo vè de solisyon ki prale nan enterè popilasyon an e ki ap pèmèt ke nou abouti avèk yon inite k ap enspire tout moun konfyans. Paske jodi a jan w sot di a la, mwen m panse ke popilasyon an bezwen wè de mesaj klè, li bezwen konprann moun li yo, li bezwen konnen yo. E ou wè, ou wè lè w ap poze m de kesyon ki konsène m, ou fè m di byen, e pa, ou pa fè m di mal. Gen de moun ki gen dwa, si moun nan gen de dosye wong, li gen dwa pè yo poze l de kesyon. Men mwen menm, chak fwa m nan emisyon, gen de moun ki poze m de kesyon sou mwen menm, parapò avèk detraktè phtk yo, ki wè pa gen lòt moun pou y atake nan opozisyon ke se mwen menm, voye minis jistis vin pèsekite m e atake m nan radyo, peye jounalis pou atake m, fè fo dosye sou mwen, chak fwa yon jounalis ban m okazyon sa a pou m eklèsi popilasyon an, se pi gwo kado jounalis sa a te ka ban mwen. Yon lòt fwa ankò Makis, mwen remèsye w pou tip e kalite de kesyon yo e pètinans kesyon yo.

Tankou m ta di w, se prèske li menm k ap angaje l avèk Prezidan Jovenel Moïse ki deja, par l'entèmedyè de sè konseye, di angaje yon de konsiltasyon, de dyalòg avèk de moun ki pa genyen okin reprezantativite. Ou menm, ki jan ou wè tablo sa, d'un kote Madam Lalime, d'un otre kote Prezidan Jovenel Moïse, epi yon lòt kote tou, de konseye k ap travay, Avèk de moun k ap fè de konsiltasyon ki pa genyen okin reprezantativite.
Krèk ti bèt, krèk ti bèt, sa pa al okin kote. Sa pa al okin kote 1. La Charte des Nations Unies, nan an son atikle, an son e, o chapitre 7, atikle 2, li klè, li di ke Nasyon Zini pa genyen pou l enjere nan, e, m te ka di w, e, e afè entèn yon peyi. Sa vle di Ayiti se yon peyi souvren. Menm lè nèg yo ap fè tout sa k posib pou yo trete n kòm koloni, men nou menm kòm moun k ap goumen pou peyi sa a, li kenbe fyète l, li kenbe flanbo l, anben nou p ap janm dakò pou yon ti kolon rasis sòti kote l sòti pou se li menm k ap vin di nou men ki kòd nwa pou n genyen, men kòman pou l fonksyone. M kwè sa li pap pase pa yon moun k ap mache ladan. Dayè, nou konnen ke Jovenel pa gen, m te ka di w, notoryete ni kapasite pou l konvoke oken sektè nan vi nasyonal la. Jovenel echwe ladan deja. Li pa kapab konvoke moun, pa yon moun ki fè l konfyans. Jovenel fè 3 mwa nan mawon, pèp la mete l deyò. Kòm blan avèk lapolis te vle kenbe l kòm yon amòf, kòm yon moun ki la e ki pa la, anben lapolis avèk blan Yo fè ansòt ke yo kenbe popilasyon an nan nan soufrans ke l ye la. Jodi a popilasyon ap viv avèk yon moun ke l pa renmen. Popilasyon ap viv ap viv avèk yon moun ke l pa asepte pou dirije l. Kòman moun sa a fè pral bay popilasyon sa a konstitisyon? Gen lòt bagay ke m vle fè sòti pou ou Marcus e make sa. Make sa e di l nan tout editoryal oubyen kòmantè ke w ap fè. Jovenel te rive nan palè nasyonal. Pandan ke l te genyen de tyè nan Chanm Depite a, de tyè nan Sena a, sa vle di majorite absoli pou l fè sa rele refòm oubyen pou l fè sa rele amandman konstitisyon an. Lè Dyeri Tadye t ap mache nan tout savann nan pou l ap pale de amandman konstitisyon an men Jovenel pa t okipe l. Sa vle di pwosedi ki trase pa konstitisyon an pou y amande l, Jovenel fè fi de li epi jodi a Jovenel panse li ka vini avèk enpopilarite ke l genyen avèk mdekado hèn ke popilasyon genyen kont Jovenel epi Jovenel ta vin di pèp la lap ba nou lòt konstitisyon m panse ke pa gen moun kap dakò sa e pa gen kondisyon yo pa reyini tou pou sa sa se yon lòt deba ke nèg yo ap mete pou bouche deba 7 fevriye 2021 an e ke nou menm nou pa deside bay deba sa twòp enpòtans pa gen kondisyon yo pa reyini pa gen moun ki pral

ou notamman le prezidan Jovenel Moïse, sètadi genyen la bokou plis de chans pou se sa prezidan Jovenel Moïse e chwazi kòm moun mete bò kote l kòm alye ki kapab enpoze nan sosyete a la puiske prezidan pa tèlman fè ka de sa k ap pase nan lari a depi kèlke tan. Si se te pou lari a, mwen menm avè w konnen ke prezidan pa t ap la ankò.
Non ban m di w yon bagay. Ou wè aktyèlman sa k ap desine atravè lemond, gen de gwo evènman ki pase an 2020 la. genyen kowonaviris la ki boulvèse lemond, genyen mò lanmò de Jòj Flòd ki boulvèse lemond e ki ap retabli bagay yo. Jodi a, konpòtman rasis, konpòtman kolon ke w ap pale de blan sa yo genyen anvè Ayiti, sa p ap pase. Sa vle di, jodi a se de gwoup moun ki deside goumen kont Ayiti. E m sot di w sa toutalè a. Lè w wè Madam Lalin, ou wè OEA etc. Y ap itilize phtk. Se pa renmen renmen phtk. Y ap itilize phtk pou yo kraze Ayiti kòm peyi nèg. Premye peyi nwa endepandan atravè lemond. Dezyèm peyi endepandan nan Amerik la. Sa vle di son enpètinans, son radiyès, fòk yo fòk yo fè n peye sa. E se sa ki koz jodi a nou nan soudevlopman ke n ye a. Se konpòtman rasis ke entènasyonal la toujou gen anvè nou ki pou di ke ti mesye nwa sa yo, mesye dam nèg nwa sa yo, yo pa genyen konpetans, yo pa genyen limyè, yo pa genyen. E n te ka do vizyon pou yo mennen peyi pou montre ke nou echwe. A men son konpòtman rasis e ke nou menm jodi a se le blan k ap batay avèk le nègre. Sa vle di kounye a nou menm nou konnen nan ki dinamik nou ye, nou konnen nan ki batay ke n ye e se sa k fè w wè sosyete a li debou e ou wè sa k ap pase la, deba k ap fèt yo la. E si w ap swiv laprès, ou wè anpil moun remonte kont Madam Lalin. Se pa lopozisyon jounen jodi a k remonte kont Madam Lalin. Sa vle di, Madam Lalin e OEA oubyen blan yo, se yo menm sèl a Jovenel. Anben, le rès de la popilasyon oubyen la totalite de la popilasyon, anben yo ansanm a pèp la. Anben, se pral yon gwo batay. Se pa yon batay mte ka di w la majorite e kont lè kolon, la majorite kont e mte ka di w kòd nwa, se la majorite kont e rasism, sa vle di sa li pap ka pase. E nou te nou te konbat kòd kòd nwa, nou te konbat e nèg mte ka di w kolon ki te panse ke yo kapab redui n e kenbe n nan esklavay etènèlman. Nou konbat yo, nou te pote libète anpil lòt kote nan. nan Amerik la e atravè lemond. Jodi a, goumen n ap fè la a pou pèmèt ke nou viv kòm pèp lib e pran desten nou an men e pèmèt ke nou gen sa rele devlòpman, kwasans, anben se yon gwo goumen li ye. E se yon goumen, m te ka di w, e kont enperyalis, se yon goumen kont le rasism, se yon goumen kont lesklav, esklavaj, se yon goumen kont le newoesklavajis, de moun ki panse ke. Yo obsede paske yo ta yo dwe toujou kenbe nèg la nan travay kòm esklav yo pa moun. Ou kwè goumen sa li pap kanpe? Sa vle di itilize Jovenel jodi a pou fè ti ti magouy, fè ti demonstrasyon sa yo, yo pap deranje nou paske plan nèg yo te pi plis. A men se gras avèk rezistans pèp ayisyen. Pa di pèp la lè l sòti nan lari sa pa di anyen non. Pèp la sòti nan lari li fè echèk. avèk plan phtk pou te redui mbekado chak grenn ayisyen nan mandyantite, pou te redui chak grenn ayisyen nan mbekado nan sitiyasyon bèt. Men nou goumen, nou pèmèt ke nèg yo pa rive. Men malgre sa, yo fè dega. Jodi a gade ekonomi peyi a, gade eta Goud la pa rapò a dola, gade ensekirite, gade gang toupatou, gade endistri touristik la ki kraze, gade jenès peyi a ki pèdi lespwa, gade tod chomaj la, gade pwomès ke Jovenel bay yo ke l pa kenbe. Se sa pou n gade jodi a. Jodi a, m panse ke pale de refòm konstitisyonèl se limoralite avèk ekip ki la. Paske sa ki gen la kòm pwoblèm. E se pa li menm ke nap pale la. Paske nou bezwen yon peyi ki dwe soti nan sa li a. E pou l soti nan sa li a, fòk moun ki konsyan yo. Wi, nap fini senatè, nap fini wi. Yo pran responsabilite. E se la nou ye jodi a. Sa vle di nou bezwen premyeman debarase peyi a de ekip phtk ki fè 10 an. Lap trennen peyi a nan labou. Nou bezwen pran responsabilite pou tout moun anndan sosyete a, sitou sila a ki di yo onèt, yo entèg, yo vle pote kontribisyon yo. Fò yo monte echikye a, paske mwen menm, mwen bezwen ke moun sa yo pran responsabilite yo, paske chay la lou sou do nou. Nap goumen, nou gen menas, nèg ap tèni imaj nou, nèg ap nèg ap atake nou, yap tiye moun pou nou, yap masakre moun pou nou, moun nan prizon enpe patou, tout se de se de sakrifis enòm ke nap fè, nou bezwen lòt moun, nou bezwen lòt moun vin ede n batay pou n chanje peyi a, nou bezwen lòt moun vin.